Bonjou, bonjou, bonjou, bonjou, bonjou tout moun. Map eskize mwen, paske maten an m te pwomèt nou jodi a 2 zè, m ta pral fè yon yon live m pale avèk nou, men m pa gen tan. I'm so sorry about that. Paske lè m gade lè travay m ap wè sa 3 zè 41. M ta pral fè yon bèl emisyon pou nou, yon bèl live, men se byen domaj m pa gen tan. Men kouramman m ap di nou brèfman, kisa ke m ta pral pale. Map ba nou ni an short, you know. Map ba nou sa m pral di an perifraz. Map vreman diminye. E premyèman, gwo pakèt vye rimè nan lari a. Kap pale fò gen gwo bank akawont. M pale yè swa avèk yon dam ki gen ofis Venezyelyèn ki te konn fil pou moun yo. Li gen ofis li menm. Ok. M pale ankò avèk lòt fami, e pa menm fanmi madanm mwen non, lòt fami ki pale m egzakteman. de kijan bagay la ye. N ap gade, nou t ap gade vrèman gouvènman an baze sou bagay ki rele Poverty Guideline. Guideline lan se yon bagay, ban m wè si m gen chart lan la. Se yon bagay yo baze sou konbe moun lè moun nan nivo povrete. E kote yo ba w yon nonb, yo te ba w yon chart, se sou chart la pou moun yo gade. Ok, kote ke si w gen yon fanmi de, yon fanmi de 3, e 2 moun, ou bezwen pou fè 22887 dola. Si w gen yon fanmi

Ok Bgy bri kouri nap tande moun ap vin di ke ou bezwen yon pakèt kòb nan account ou manti gen yon moun ki recheche 3 moun li gen sèlman 6000 dola nan account li li di sak sove se enkonm ni yo baze sou enkonm wap fè se sak primòdyal pap gen bagay se kòm ta di nou kankou yo pral chèche wi avèk bank statement ou wap wè pafwa gen tranzaksyon ki fèt nan bank statement lan ou gen pafwa gen moun ki gen direct deposit gon pakèt bagay kap helpful. So m pale avèk yon dam yèswa ki gen ofis, si li di m afè pou moun panse ou pa kalifye li ta konseye tout moun kalif e patisipe pou tout moun nòmalman aplike pase li di gen moun li wè ki te ki te apwouve li pat menm konnen sa menm afè pou gen kach 100 mil dola m tande moun ap pede pale a manti manti afè pou gen 100 mil dola se manti kisa m ap di ankò afè de bagay ki enpòtan, se pou falo tout sa w wè yo di w la. Tankou vaksen, lè yo ekri nou pou n al pran vaksen, dam nan ki fil la, dam venezyelyèn nan, li di ke gen moun lè al fil, yo di yo konsa gen moun ki di yo konsa ke lè yo rive, gen moun ki pase nan enpòt lè yo pa menm mande yo vaksen an. Men li di pa okipe moun ki di yo pa mande yo vaksen an paske se venezyelyen k ap di sa. Se pou w al pran vaksen an kanmenm paske tout sa yo di yo fò w fè l. Aplike bagay guideline ki le pave di guideline nan kote gouvènman itilize sa nan nivo de povrete moun nan yo fè son federal gouvènman toujou etabli chak ane 2022 a se pave di guideline nan pa gen bagay wap fè 100 mil konbyen mil dola on fami de 8 moun nou bezwen preske 58 mil dola on fami de 3 bezwen ki moun ki pap fè 28 mil dola son sel bagay dam nan tap di mwen ki fè sans tankou gen moun ki konseye de biznis on moun gen biznis ka voye chèche moun men sou bay manti nan tax ou tout sa ou di pral nan tax ou Tout sa w di nan taks ou. Gen moun dam nan di l fil pou li, dam nan ki pa kalifye ki rezon an? Moun nan di nan aplikasyon pou l voye chèche moun nan, moun k ap sponsorize moun nan l di ke l genyen yon sèl ti e li yon sèl timoun li genyen. Dam nan mete nan aplikasyon yon sèl timoun. Kounye a kote yo pa fò a lè yo voye chèche taks yo, lè yo tcheke nan taks la yo wè yo gen 4 depandan. Si w gen 4 depandan oubyen 3 depandan nan taks sa w file avè l, kounye a w di w sou sèl depandan w genyen nan aplikasyon an. La yo voye w sou bantouch. Moun sa yo pa kalifye. Men afè de 100 mil konbyen dola nap pale a, pa bay moun manti la ok. Afè biznis, ou gen babèchap, ou gen restoran, chinwa yo fèl, ayisyen fèl, ou pa repòte kòb ou fè, tankou ou gen dwa fè 100 mil dola, 140 mil dola pou ane ou mete ou fè 30 mil dola. San ankenn, san ankenn anyen ou di ou fè, sa sèlman montre ke. Ou pa gen ase kòb si w ta vle voye chichon 4 moun. Oubyen yo mete w fè 20 mil dola. Gen yon dam ki di m gen yon babèk mete l fè 21 mil dola nan taksi. Eske w kapab voye chache moun? Pa vreman. Te kou moun ki renmen fè travay off the book dam nan di w travay cash money, ou pa repòte l. Son pwoblèm li ye. Toutan m ap di nou fil taks. Se sèl pwoblèm sa. Men dam nan di gen moun ki kalifye. Li sezi wè sa. Afè de di yon konpatnè k monte kareman, l di kareman o Biden di l ap bay 300 mil. E e e e e 300 mil e e 30 mil moun viza fò nou tande misye 30 mil moun viza se pa eske nou menm la nou janm tande Biden di la bay 30 eskiz mwa 30 mil ayisyen viza misye pale kareman li di o gade mizè ayisyen gade mizè Biden mete moun e pou misye di ke li pral bay 30 mil viza bay ayisyen 30 mil viza e pa ayisyen sèlman Lè nap bay enfòmasyon bay yo byen. Gon lòt jounalis ankò kap demanti yon moun li envite kòm host lap di moun nan ou li tande yon pakèt bann vye rimè ki di ke se 30 mil ayisyen e 30 mil moun yap rechiche tout kote ayisyen ladan yo men se pa vre se nan moun nan Mexico yo sèlman. Di ke yon jounalis wap bay yon enfòmasyon lè w gon host prepare afè w. Look for the fact. Chèche fakt yo anvan lè wap chita devan yon moun. Dayè ou vini, se ou ki host, se ou kap entèprete moun nan. Ou pa ka vini wap demanti moun, ou menm ou menm ou pa byen enbi de sa wap pale a. Fò nou te yon entèvyou sa. Kote jounalis la kareman, lap di dam nan, oh gon pakèt moun nan sosyo midya kap pale ke 30 mil, se 30 mil ayisyen, e moun sa yo vrèman yo bezwen se nan Mexico, dam nan di non non non non non non non. Dam nan di non non. 30 mil ayisyen sa yo, 30 mil moun sa yo Ayisyen fè pati, se pa sèlman pou Meksiko. Meksiko ap resevwa 30 mil moun pou Prezidan Biden, men 30 mil moun, lòt 30 mil moun yo fè pati 4 peyi pou evite e flo sa a, e monte desann sa k ap fèt nan bòdè a. Konsa moun yo ka voye chèche fòm yo sponne. So, se te lè w jounalis, chache fak anvan menm ou vin demanti moun. Mwen menm m pa gen moun la k ka kanpe vin di ke Patrick Amazan, paske m pran san m. Ou wè sa yo pou pita pou live map fè ok wè menm chat la m prepare depi yè swa pou nou wè m pran tout tan mwen pou m moutre nou chat sa se chat militè sou moun ap vin chiche moun mwen gen sa yon lòt dam ki Florida ak bon mwen men chat lan ok fò nou pa vrèman ap vrèman ap blas moun san nou pa gen byen e bu de sa nap di 100 mil dola manti pakèt bank akawont manti gon dam ki di m li menm se 4800 dola l gen l vin chiche 3 moun gen youn ki di m 6000 dola yo baze vrèman. Sou gen aktivite kap fèt nan kay ou tou gon bèl income pou moun ap fè 23 mil dola mezanmi 22 mil dola eske moun ka viv a sa sa son ti brakèt piti li ye gen moun kap fè plis ke sa a 22 mil 887 dola ou ka voye chèche 2 moun a 28 mil 700 ki pa menm 30 mil dola ou voye chèche 3 moun. A 34 mil 687 dola ou ka voye chèche 4 moun. A fè kankou m ta di w yon pakèt bann blas n ap blas prezidan an. Prezidan an gen staf. Gen de bagay n ap pale mwen mande si se vle se lòt pati a nou ye oubyen m wè nou kontrekare ayisyen nèt. Gade yon nasyon mesye. Kè nou di wi menn. Ou wè pèp ayisyen ap ouvè bagay pou moun di yo wi sa se yon bon bagay se kòb y ap fè. Tout bagay gen politik ladann. Pa gen anyen ki pa gen politik ladann. Se banm ma baw se konsa liye pa gen anyen gratis Alo konsa agency sa pral travay fo free kijan yo pral peye moun yo kijan yo pral peye building nan pou yo fè maintenance nan nenpòt peyi imigrasyon se youn nan bagay ki vrèman primòdyal ki peye pa pwòp aplikasyon ke yap resevwa tout bagay gen yo paka baw li free e nap blast ti malere a di ke li prezidan ke se se prezidan gon staff gon tout on staff nap dil se se sesi se sela e pa lik pran desizyon sèlman gen moun kap pa ekzanp ou wè bank ou wè la.

Min gen lòt staff moun ki byen epi gade prezidan Donald Trump li te gen eleman sak te rele Miller se li kap fè lwa li konn nan sa prezidan ta renmen li ekri lwa nan sal konnen prezidan pa vle anpil moun vin isit slow down nan pwosès yo make l difikòl se menm jan tou prezidan Biden gen moun li veze pe moun plis moun antre isit li gen moun kap ekri pou li li verifye l gen staff li kap verifye l gen de lbay prezidan Biden fè li overlook moun li gen moun pou sa nap pede di e pa li sèlman li te tout yon staff lò gon lò gon administrasyon Pa pede voye monte nou pa konnen. Pou eleman sa kanpe l di oh mezanmi gade mizè ayisyen nan New York e prezidan Biden voye chèche 30 mil moun e pral bay 30 mil ayisyen. Li pa menm konn sa lap pale a menm. Epi gon pakèt moun kap ekri, kap ekri, kap ekri. Bagay sa yo banm franchman m pa ki pati nou ye menm ayisyen. M wè plis moun ap ekri bagay negatif sou papye sa ke bagay pozitif wi. 100 mil dola moun ap di yo e manti. E m ta swete premye moun ki antre la vini pou l fè moun lan pale mwen menm menm pou m di pa gen bagay 100 mil dola n ap pale a la. Son sèl bagay ou bay manti nan taks ou, taks ou sipoze ok ou gen 3 3 depandan ou mete 3 depandan nan aplikasyon ok men si w gen yon ou gen 4 depandan nan taks ou w al mete yon sèl zewo bare afè w ap pase mal kafou kafou ap kou lama paske ou bay manti e la ap vin kenbe w la ou gen yon biznis ou ka voye chache moun men fò w pa montre vrèman w ap pèdi lajan si w gen yon biznis pa egzanp ou gen yon babè chòp Wap fè kòb epi ou mete ou fè 22 mil dola pou ane a. Kisa ou ka fè avèl? Apre ou fin fè tout dediksyon, tout bagay, ou pa ret anyen. Konprann? Fò nou byen enbi. Pase ba yo jiska 8 moun ou ka fè 58 mil dola. Ki pa anyen. Si yon moun ou te gen yon biznis 58 mil dola se yon bagay ou ka fè fasil nan yon ane. M ale, m ta swete ke m pa la pou met di bagay men mwen ayisyen kontrekare sa kap fèt la. Spesyalman ayisyen yo. Poukisa nou egoyis konsa? Nou menm ki isi a wi. Se nou kap voye tout kalite, ou wè tout kalite post, fanmi pral divize antre yo, fanmi te toujou gen divizyon nan fanmi, se pa moun kap sot lòt peyi kap mete divizyon ok, afè moun nan gen madanm, sa e vi prive moun nan, li gen lòt mennaj, sispann antre nan vi prive moun, okipe bagay pa nou, bagay pa moun, pou sa bagay pa moun pi enpòtan, moun nan gen madanm li, li e vil, ou pa ka antre nan vi moun pou dil sa poul fè tou non, ou konprann, si wap rann yon moun sèvis ou rann li, men pa bay manti nan aplikasyon an, pa bay paske yap.